Jodi a kadoubadou vin pale nou de sen patrik de Kounye a nou dwa ap met nan tèt nou nap di Sa kadoubadou ap dim la Sa kadoubadou ap fèm la De ki sen patrik de sa kadoubadou ap palem Eben Sen patrik de relye avèk kilti vodou ayisyèn nan an ayiti Nou pa mandem men map ban nou pa vre Eben, Sen Patrik de fete chak 17 mars. Se gwo koze pou tout Irlandè yo. Kote ke yo selebre li avèk parad, manje, tafya, bwason. Y ap manje, y ap fete pou tout jounen an. Tout moun sou pou jis demen maten. wi pou jis demen maten. Yap fete, yap bwè, yap manje, yap danse, yo sou pou jis demen maten. Donk, istwa a, m pral ban nou sa k relye nou avèk Sen Patrik. Sen Patrik, se sen patwon Lirland k ap veye sou Lirland. Selon mit lan, yo deklare ke te gen yon pakèt bann koulèv k ap bay pwoblèm. Donk, Sen Patrik pran baton li, li kale koulèv yo, epi li di koulèv yo, Ey! Pran wout chemen lanmè a pou mwen, tanpri, silvouplè, travèse, travèse al jwenn mèt nou, Danmbala, ann Ayiti, paske se lakay nou ye. Donk, men sa fè ke. Fèt Sen Patrik relye avèk kilti vodouyizan ayisyen an. Si gen Sen Patrik, gen Lwa Danmbala, si gen Lwa Danmbala, genyen Sen Patrik. Lè w ale nan tanp vodouyizan yo, wap wè yon foto Sen Patrik wi ki reprezante Sen Patrik epi sèpan an ank bann pil sèpan yo anba pye l ki se Danmbala. Danmbala li menm, Lwa Danmbala, se mèt tout lwa, li se kreyatè lwa yo an Ayiti. Danmbala ki reprezante pa yon sèpan. oubyen yon piton blan, epi yo toujou relye li a Sen Patrik oubyen Moyiz. Donk se koze a sa. Donk tout moun k ap fete Sen Patrik, m swete Api Sen Patrik De ak tout Irlandè yo, e mwen swete Ayisyen yo tou Api Sen Patrik De, oubyen Api Lwa Danmbala, nou pa dakò avè m fanmi m yo? Eben, e ti konsye sa m te vin pote pou nou. Donk, nou genyen yon atis ki reprezante kreyasyon Lwa Danmbala avèk Sen Patrik. Èv sa a, li nan Mize Birmingham nan Alabama. Atis sa a rele Joseph. Donk, Se li menm ki fè tout drapo lwa yo. Se li menm ki fè yo. Donk, li te vin gen lè vin kite peyi an, l al viv aletranje, Alabama. Donk, lè l mouri an 1990, yon bagay konsa, lè l mouri, Li fè donasyon ak tout èv li yo a mize sa. Men m pa konn pou ki rezon. Tout donasyon li, tout e tout èv li yo ale pou mize sa. Men se byen domaj, se tris pou wè ke ayisyen, atis ayisyen nou yo, jan yo briye nan peyi etranje a. Men malerezman lakay nou, nou pa konnen yo, nou pa rekonèt yo, nou pa ba yo valè. Se tris. Antouka mwen mande tout pèp ayisyen kap viv nan Alabama, ale nan mize Birmingham, al mande yo pou yo montre nou Artist Joseph Ayisyen ki fè drapo lwa pou lwa yo. Pou yo montre nou or la. Ok mes amours, ok fanmi m yo kap viv nan Alabama. Men nèg ti moun yo ale wè pent ayisyen yo. Gran pè yo, gran mè yo. M lage sa nan men nou wi. Tande. Donk se sa. Donk mwen swete. Api Irish Day, Api Sen Patrik Day a tout moun kap fete Sen Patrik Day. Mezanmi hey! Marathon bloke, anwo pa monte, anba pa desann, nou fin debòde. Men menm fanmi m nan, m ale tande, fòk m al nan Sen Patrik, m pral manje. Men menm m ale m prese yo pral kite m, babay, Api Sen Patrik!